Medam e mesye komisè miskaden ki nouvèl ebyen komisè miskaden gason kanson gason ki pa pote pantalonl nan pou bèl twèl mete dòmi nan je plis pase 4 papa koure ki tap soti vilaj de dye genyen 3 lòt ankò m kapab di 7 ebyen yo jwenn lanmò yo ebyen nèg sa yo te ap soti vilaj de dye pou al wè fanmi yo al pase wikèn. Kenn, ebyen malerezman pou nèg yo, y al kwaze bab pou bab avèk Komisè Jean Ernest Muscadin, ebyen nèg yo jwenn koze, yo jwenn bagay. Rete la n gen son n gen imaj pa rate anyen andedan videyo denfòmasyon sa, ebyen andedan politik la an Ayiti genyen premye minis ayisyen an ki pa sispann simen lajan nan geto pou kapab mande ti mesye viv ansanm yo fè lapè men malgre sa nèg yo toujou sou bwennzeng yo. la pa piti e genyen ansyen prezidan tèt kale a, Michel Joseph Martelly ki nan gwo kouri nan moman n ap pale la nan peyi Lèzetazini apre arestasyon òm dafè Reginald Boulos. Ebyen medam e mesye ann tande sa n ap tounen. Medam e mesye lasosyete bandi viv ansanm spesyalman chèf gang Babekyou mete PM nan premye minis Alix Didier Fizeme ajenou devan anbasad amerikèn. aprè divès mò ke gang yo fè nan Kabarè aprè yon masak total ki fèt nan zòn Kabarè kote gang yo elimine yon pakèt ti malere malerèz, Alix Didier Fils-Aimé twouve l anfas yon pakèt kesyon. Kote dwòn yo? Kote mèsenè yo? Kote. DG pnh la mèt fene frè pam ou menm ki deja prezan bandi yo mete pouvwa an derout mon frè. Gang yo pa sispann taye banda yo pa sispann menase moun e sitou Gang teworis viv nan san yo pa sispann mete leta ak sosyete a an dewout, mete leta ak sosyete a an defi. Men, kite m ta prefere di, gang yo pa sispann mete sosyete a an dewout paske pa gen okenn diferans jodi a jiska prèv di kontrè antre leta. ak chèf de gang yo ankenn diferans. Chèf gang sa li menm ki kontwole laplèn nan. Li lanse yon mesaj rapid kote l mande Natcom ak Digicel si l pa vin ba li siyal telefòn nan zòn nan vin retire aparèy li yo. E mesye dam, dapre anpil rivren, dapre anpil moun, anpil obsèvatè, an mwen 6 èd tan gang lan fin pale, Natcom ak Digicel desann anba y al ranje pàn yo te genyen. E nan menm moman nou wè 2 sitwayen ki ap rele chèf gang lan di l tanpri souple. Gen de sitwayen kap rele chèf gang lan di l, gade mwen prèt pou met ajenou nan pye w tanpri pinga w al anvayi ba plato. Piske n konnen Mirbalè, Laskawobas, Sodo, zòn sa yo tonbe, moun Ench, Moun Mayisad, moun Beladèr ap mande chèf gang lan pa okipe moun k ap ensite w pou w al trake moun nan zòn sa. Moun nan zòn sa pa anyen avè w. Sitwayen an di nou konnen efektivman ke w gen pouvwa nenpòt sa w di w ap fè l. Mesye dam men menm kou m ap pale avèk nou la m pa ta janm ka imajine. Si yon jou Ayiti ta tounen yon leta konplètman gangsterize, e men menm lè m di nou leta gangsterize, leta gangsterize tout bon, lè w rive anndan cpt a, nèg yo santi, mesye dam yo santi pit gang. Yo pa bezwen santi vòlò paske w konnen yo pa bon moun, men yo santi pit gang. Yo chita tout jounen ak gang, yo negosye ak gang, e mesye dam ki pi ize, Alix Didier Fils-Aimé an gran ponp li anonse le netwayaj du centre ville de Port-au-Prince. Mezanmi si Ayiti pa netwaye de gang ou pap ka netwaye. Se sèlman Delma, Wilson Jeudi lui seul a le secret. Nan tèt kole ak Babekyou Wilson Jeudi netwaye Delma. Kounye a gen moun ki di Wilson Jeudi nan gang, men l pa oblije nan gang paske on è dan zin veritable sov ki pe. Son veritab sov ki pe ki gen an Ayiti, tout nèg anndan leta pa gen nèg k ap demisyone. Bon mezanmi. Lè wap gad yon premye minis ki al annik di fizeme pa ta dwe kite yo voye l jete non fizeme pa ta dwe kite se revoke yo revoke l jis demisyone men fizeme konnen nèg yo anndan cpt a yo pa pi bon pase l nèg yo k anndan cpt a konnen ke nan klas politik la pa gon grenn moun ki pi bon pase yo paske nou transfòme politik la an yon bagay ke vòlè ka fè sèlman. Nou transfòme politik lan kòm yon bagay se sanginè, se san sal ki ka fè l sèlman. E ki di ki fèt, se san sal sèlman k ap dirije peyi a. Ke se swa nèg la te direktè APN, te direktè ladwàn, te direktè lapolis, san sal, vagabon l ye. E a tèl ansèy, nèg yo pran 15 mwa mesye pou yo chita pouvwa yo. Nan negosye ak gang. A la fen, le mechan fè toujou yn èv ki le twonp. Le mechan lès toujou yn tras ki pral pèmèt yo kenbe l. E kote nou menm nou kenbe leta, se nan kesyon itilizasyon dron kamikaz yo. Leta pa bezwen touye bandi vre. Sa vle di mesye dam CPT ap fini manda l pa gon chèf gang k ap tonbe vre? Tann tann tann tann tann tann. An Ali Didier Fils-Aimé anonse ke l pral netwaye, li pral ranmase 300 mèt kib fatra, li pral e retire 200 karkas machin nan lari Pòtoprens nan, nan sant vil Pòtoprens pou aktivite ka repran. Men e bandi yo Ali Didier Fils-Aimé. Se nou menm wi leta ki ka viv ak bandi yo men popilasyon pa kapab bon dayè si ou ta mande popilasyon an e pou l retounen viv a bandi ki kote l pral dòmi bon bandi a boule tout kay li èske nou konnen menm babekyou etone de kantite dega li wè ki gen sèlman nan dèlma. Paske li menm li te sèlman rete nan zòn de konfò li, men li pa t fè tou Dèlma, li pa t fè tout Kriswa, li pa t fè tout Fò Nasyonal, li pa t fè tout Nazon, li pa t fè tout Kafou Ayewopò, men menm chèf gang yo etone de kantite dega wi ke yo fè nan peyi a. Sa vle di Alyk Didier Fils-Aimé la ou di w pral netwaye anba lavil Pòtoprens, men tout moun konnen ke se pa a fòs ou pral fè l. Se gang lan ki doum. Pepe. Fifi. Zeze. Meme mon amour. Apre nou fin tete lang epi Fizeme mete yon nòt deyò li di l pral netwaye sant vil Pòtoprens. Sa vle di ou mande moun yo al sikile nan Pòtoprens avèk gang yo. Ou mande moun yo demele n jan n jwenn men menm si m leta mwen viv ak gang lan e nou menm kòm pèp. E m su ke nou tande deklarasyon pa e e ti vagabon sa ki pa menm gen valè yon vye bèt ke Ayisyen pa renmen ke mèt li abandone nan lari a. Misye di ti malere w ye kisa w bezwen konnen nan sa k fèt. Yo di w antre lakay ou, pa enmède l. Yo di w antre lakay ou, w ap bezwen chèche konnen ki fòmil yo te itilize pou jwenn lapè. Men pa bliye m di nou lasosyete. Si se pa nou menm ki fè yon bagay pou tèt nou, anpil ti egare pral kontinye vin manje sou tèt nou. Anpil ti egare pral vin kontinye chèche manje sou tèt nou. M ap repete, pèp ayisyen, si nou pa fè yon jan, si n pa fè yon batay, si n pa mennen yon batay jenerasyonèl, yon batay ki pral mete n fas a dènye randevou nou gen avèk listwa, Nenpòt ti egare pral kontinye bon gade pa emèdel kap vin pase nou lòd msye di nou kisa n kenbe nan kesyon chèche konnen kiman lapè fè fèt nan peyi a yo dwe tounen lakay yo tounen lakay yo men ti vagabon ti sanwont lan. Men pa bliye m di n, piga lè pèp la ap soti nan lari pou m tande nèg k ap pale m de vyolans, bagay dwa moun anvan ki lè, popilasyon leve kanpe w tande dwa moun pa respekte an Ayiti. Men nan blòk Labòdri la mezanmi antre Akayè e Kabarè se plis pase 44 moun nèg yo touye mesye nou sèl nan nwit ak kout manchet ak kout bal. Nèg yo pa chèche kiyès pou yo touye, yo touye timoun, yo touye granmoun, yo touye fanm ansent, nèg yo touye plis pase 44 moun. Pandan Babekyou ap mande lapè, epi gang li yo ap manje moun, epi nèg yo mete yon bann ti vòlè nan lari a, k ap mache nan laprès, nan tout medya sosyo. K ap pike kolè pèp la. K ap ensite pèp la. Pa enmède l kanpe li di nou pa bezwen poze ankenn kesyon se malere nou ye sa n konnen nan lapè yo ban nou lapè pran lapè piga lè pèp la soti pou tande gen moun ki pral pale de dwa de lòm e jodi a kèlkeswa nèg ke l te ayisyen oubyen etranje ki vin pale de dwa de lòm fè l sonje ki manman manman l rele. Ke nèg la se te gwo avoka, se nan liv I li dwa de lòm, men pa fout gen dwa de lòm ka fèt an Ayiti. E yo tout fèmen dyòl yo. Kote dwa de lòm ki te gen sou Jovenel Moïse la? Bouch dwa de lòm sa yo plen dlo. Dwa de lòm yo se pati politik yo ye an Ayiti, yo konplis de sa peyi a tonbe ladan l la, o menm tit ke lè politisyen e lè pati politik. Menm nan radyo wap pale ginen nèg ki di w, a diskou la twò di, diskou la gen vyolans ladan l, men menm depi se nan figi m ou di sa map fè w sonje ki manman m ou rele. Pa rele m, ni nan telefòn pa di m sa lè w kwaze avè m, map fè w sonje ki manman m ou rele. La kesyon anvan kilè wap pale de dwa de lòm wap pè de diskou de vyolans se tròp liv ou li e ala fen liv ou li yo se fatra ki la dan yo ou vin gou konpòteman yon konpòteman yon tanperaman de sklav e ou pa minm yon esklav de mezon paske menm manje ou pa ka manje. M sur ke nou wè tout sa kap pase nan peyi a, nou pa tande dwa de lòm di anyen. Men nou sonje lè popilasyon te inisye fenomèn bwa kale a, Pyè Esperans soti li di il fo ke sa sarèt. Men ou pap tande Pyè Esperans pale de 44 moun sa pou pi piti k tonbe nan Labodri ayè jedi swa. Ou pap tande ankenn dwa de lòm di anyen de sa kap pase nan rès peyi a. Nou wè jan la douane ap mete pye sou kou moun, pa gen pèsòn ki di anyen. Okontrè, la douane ap montre ki malgerezon paske li doub sou chak machin ki pa nèf. Tande byen wi mesye dam. La douane di l ap pran 25 pousan nan pri machin nan. Si w achte yon machin 1300 dola, la douane ap fè w peye yon premye taks ki se 15 pousan, 15 pousan de 1300. L ap pran yon 25 pousan ankò kòm dwa. Taks anviwònmantal, sa di machin ou achte a se pou yon machin ki nèf, machin sa li pral vin polye anviwònman an, ladwàn pran 25 pousan nan pri machin nan koute a. Nou tout konnen, nou tout tande, nou pa tande pèsòn di anyen. Kounye a si yon moun bezwen achte yon machin, mswe ke w pa ka antre anndan yon mezon, Dayè anndan mezon yo pa pran goud nan men w se ameriken. Labank pa ba w dola, ou wè nan kisa yo mete pèp la, pèp la pa di anyen. Men men mwen tande anpil moun ap di oh nou nan moman la pou n fè yon Nepal. Se paske n pa konprann istwa pèp ayisyen an. Pèp ayisyen pa nan Nepal avèw jodia. M wè gen de twa moun m pral envite n tande yo talè, gen de bon twa moun ki te devan la primati, ki t al fon similak devan Alig Didye Fizeme, epi gen de nèg nan laprès la, olo, lololoy, wololoy, wololoy, tololo, tololo, tololo, men Nepal la kòmanse nan dèyè Didye Fizeme. Eske n konnen avan bagay sa ki eklate, emeut sa avan l te eklate o Nepal, sitiyasyon Nepalè yo te pi bon pase Ayisyen yo wi? Eske w te konnen nan kapital la Katmandou, se te yonn pami nan kapital nan zòn kote Nepal jounen an ki te plis sekirize? Gade! Nepal ou wè ki fè sal fè la, sitiyasyon l te de twa fwa pi bon ke nou menm ayisyen. Inivèsite yo t ap fonksyone, lopital yo t ap fonksyone, pi gwo lopital, lopital leta nan Katmandou li te ouvè.